Bonjou bonswa tout moun, byenvini nan videyo jodi a kote nou pote tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la pou nou gen Cristiano Ronaldo ankò yon fwa mezanmi ki fè yon defi la donk ki mete yon gòl tèt pou l te kap egalize pou ekip Juventus la nou gen yon gòl polemik ke Real de Madrid te fè vèlè weekend sa mezanmi sou yon penalite nou a vin avèk rezime gòl yo pou ou e poukwa pa nou gen ekip Barcelona ki kraze Villarreal 4 gòl a 0 avèk yon double de Ansu Fati Nou ap vin avèk rezime tout gòl sa yo pou e sitou Manchester City ki tonbe lakay li mezanmi 5 gòl a 2. Nou ap vini avèk reyaksyon laprès e sitou rezime gòl yo pou ou. Nou ap vini avèk anpil gòl nan videyo sa e sitou. Nou pral vini avèk reyaksyon laprès mezanmi kisa ki ap domine aktyalite foutbòl lan notamman avèk yon double de Luis Suarez enben Atletico de Madrid li menm li rive bat ekip Granada 6 gòl a 1 mezanmi nou ap vini avèk rezime gòl yo pou ou. Se yon video ki gen tout sa ki ap domine aktyalite football la, nou ap pran ti poz tou piti nap tounen tan konsa n ka vini avèk plis detay pou ou. Nap komanse revi de près la nan peyi la Frans avèk jounal L'Equipe ki mete a la une la course en tête. Men ekip Rennes nan definitivman mezanmi ki pran tèt klasman Ligue 1 an mezanmi avèk 13 pwen, nou ka ap di dezyèm nan se Lille ki gen 11 pwen. Notaman avèk bèl viktwa sa 3 gòl a 0 ke l fè sou Sent Etyenn mezanmi samdi a. Yon ala ki kontinye pou l kab agimante gras notamman a yn premye bi de la tèt de Naël Aguer. Rena sinye yn viktwa plen dotorite e senstale sèl o kòmand de la Ligue 1. Ebyen definitivman ekip Rèn sa li menm notamman avèk pwodij fransè a ki se Eduardo Camavinga yo pa sispann siprann moun nan peyi Lafrans enben yo pran la premyè plas nan klasman Ligue 1 an.

Epi sa ki plis enteresan nan istwa sa se ke antrenè ekip Hoffenheim lan se yon neve ansyen prezidan ekip Bayern de Munich lan, sa ki fè jounal la li mete a la une epi definitivman Sebastien li menm li montre kòman pou ka bat Bayern de Munich paske se yon neve yon ansyen prezidan ekip Bayern de Munich lan. Nou kite peyi Lalmay nou prale dirèkteman nan peyi Langletè avèk The Times ki mete a la une Vardy li menm li mete ekip City a an lanbo. Definitivman Guardiola ki konsede pou la premyè fwa de son istwa avè ekip Manchester City a 5 gòl lakay li. Depi an 2003 depi lè Etihad Stadium nan te inogire men se premye fwa ke ekip Manchester City a li konsede 5 gòl donk li ankese 5 gòl notamman avèk yon triple de Jamie Vardy enben ekip Leicester City a ki rive bat ekip Manchester City a 5 gòl a 2. Ebyen toujou sa ki konsène peyi Langletè gen ekip Manchester City a donk ki gentan ap ranfòse li an defans. Yo gentan achte la Ruben Dias li menm nan ekip Benfica de Lisbòn nan swa pou yon valè ki avwazine 65 milyon euro. Gen Nicolas Otamendi menm ki ap fè chemen envès la pou ka ap rejwenn Benfica de Lisbòn. Li ta sanble ke tout bagay deja prè la pou Portugè sa li menm ka ap debake nan defans ekip Manchester City a pou ka pote yon ranfò pou ekip sa. Ebyen kòman sa tete pou ekip Manchester City fès a Leicester City nou gen Riyad Mahrez te ouvri skò la mezanmi yon trè bèl gòl a la 4 ème minit de jeu e poukwa pa Jamie Vardy menm a la 37 ème minit de jeu te egalize pou ekip Leicester a sou penalite menm Jamie Vardy sa menm a la 53 ème minit de jeu se yon trè bèl gòl de talonad ke l te mete nan kan pou l te ka mete match la 2 a 1 pou ekip Leicester a men kan menm Jamie Vardy ankò yon fwa sou penalite a la 58 ème minit de jeu te mete yon lòt gòl ankò mezanmi pou l te mete triple pa la nan rankont lan. E nou gen ankò Maddison a la 77 tièm minit yo ki te mete yon lòt gòl ankò pou ekip Leicester City a mezanmi pou l te kapab agrave skò la. Gen Nathan Ake li menm ki te mete gòl pa l la pou ekip City a a la 84 tièm minit de je. E nou gen ankò Tielemans menm pou ekip Leicester City a a la 88 tièm minit de je ki te mete yon lòt gòl ankò pou l te kapab mete 5 kièm gòl la. Jis avan ke nou rive pi lwen nan video sa a kite n pran yon ti tan pou n remèsye chak moun ki gentan mete yon like anba l e ki deja abòne ak chanèl youtube la a. Pa bliye ou menm ki poko fè sa si w fèk jwenn ansanm avèk nou ap di w byenvini nan fanmi sa a klike sou bouton wouj ki anba video a kounya pou w kapab abòne e aktive klòch notifikasyon an mete l sou tout e pa bliye si w renmen travay nou ap fè a si w potko fè sa mezanmi mete yon like kounya anba video sa a se yon bagay ki gratis e ki ap vrèman ankouraje n pou n pote plis video pou ou. Nou ap kite peyi Langletè nou prale dirèkteman nan peyi Litali avèk Tuttosport an samdi ki mete a la une Hurley Inter. Men Inter de Milan ki te mennen a 2 repriz nan match sila mezanmi fas a ekip Fiorentina men li rive bat ekip sa 4 gòl a 3 e poukwa pa la DS li menm ki se ekip Atalanta Bergame a li menm ki rive bat ekip sa li menm 4 gòl a 2. Ebyen ekip Atalanta ki fè 4 gòl e ekip Inter de Milan li ki fè 4 gòl. Ebyen mezanmi kòman sa te ye pou ekip Inter de Milan fas a ekip Fiorentina nou gen kou Amelin ki te ouvri skò pou Fiorentina a la 3 zièm minit de je men kanmenm gen Lautaro Martinez ki te egalize mezanmi a la 45 èm minit de je pou ekip Inter de Milan avèk yon bèl gòl e poukwa pa menm Lautaro Martinez sa ki te pwovoke yon gòl kontre son kan a la 52 zièm minit de je de Ceccherini E poukwa pa Castro Vili li menm ki te mete dezyèm gòl ekip Fiorentina a la 57 tyèm minit de je. Gen Chiesa li menm se yon bèl pas de Franck Ribéry ki te mete twazyèm gòl a ekip Fiorentina a la 63 zièm minit de je. Men kanmenm Romelu Lukaku li menm a la 87 tyèm minit de je ki te mete yon lòt gòl ankò pou Inter de Milan pou li te kapab egalize. E poukwa pa D'Ambrosio li menm a la 89 zièm minit de je mezanmi nan fen rankont la ki te mete yon gòl tèt pou ka bay viktwa a ekip Inter de Milan.

Lyon ki mete yon trè bèl gòl de tèt mezanmi pou kapab egalize pou ekip Juventus de Turen pou evite defèt la. Bò kote pa l jounal Tuttosport maten an li mete a la une Roma vous êtes belle men kanmenm li raple gen yon fenomèn ki rele Cristiano Ronaldo ki te klake yon double nan rankont sa mezanmi pou l te kapab bay yo kapab di match nul lan a ekip Juventus de Turen an. Pou te kab evite defèt la mezanmi definitivman donk li te mete yon double e sitou yon trè bèl gòl 2 tèt ki ap fè la yn nan tout jounal. Men Cristiano Ronaldo ankò yn fwa a 35 ans li pa sispann sote vrèman wo pou kab mete balon nan kan. Jounal la ki raple ke malgre ke ekip Juventus la te nan yn enferyorite nimerik e swit avèk ekspilsyon Rabiot a men kanmenm ekip Roma li pat kapab jwenn viktwa a fas a ekip Juventus de Turen. Ebyen mezanmi kòman sa te ye nan match Roma fas a Juventus de Turen nou gen Veere Tutlien ki te mete premye gòl la sou penalite pou ekip AS Roma a la 31 nyèm minit de je e poukwa pa Cristiano Ronaldo ki te egalize li menm tou sou penalite a la 44 nyèm minit de je nou gen ankò Veere Tutlien a la 45 nyèm minit de je te mete dezyèm gòl la mezanmi pou ekip AS Roma pou l te kapab mete avantaj la definitivman Cristiano Ronaldo li menm tou de la tèt a la 69 nyèm minit de je yon gòl ki ap fè le tour du monde ki te mete dezyèm gòl ekip Juventus la pou l te kapab egalize. Nou prale kounal an Espay nan samdi mezanmi enbe ekip Real de Madrid la ki te fè yon viktwa sou Betis de Séville. Jounan as ki mete ala un retou du gol enbe retou de la var. Men li fè konnen ke enbe var la ki te akorde yon penalite vèman grasyez a ekip Real de Madrid la pou l te ka bay viktwa paske match la te 2 a 2 mezanmi ke Sergio Ramos ta pral transfòme. Donk ebyen Valal ki ta fè polemik an Espay sitou se jounal Pro Madrilen ki mete l a la yn se jounal as li fè konnen ke Real de Madrid li menm li remonte gras avèk yon penalite ki te vrèman la bay anpil polemik. Toujou an Espay jounal Marca li menm li fè konnen ke Var la li menm li eklèsi pou Real de Madrid li fè konnen ke Var la te vrèman la bay yon penalite ki te kapab menm chanje done a pou ekip Real de Madrid la ki te ba l viktwa men kanmenm mezanmi yon ekip Real de Madrid ki pat vrèman bay anpil bèl pèfòmans sou tèren an Si se pat var ebyen selon jounal sa me Real de Madrid te kapab soti avèk yon match nul e poukwa pa yon defèt lakay Betis de Séville. Ebyen mezanmi kòman sa te ye pou Real de Madrid nou gen Federico Valverde ki te ouvri skò a pou Real de Madrid a la 14 èm minit de je e nou gen ankò Mendy li menm ki te egalize pou ekip Betis de Séville la a la 35 èm minit de je e poukwa pa Willian Carvalho li menm mezanmi a la 37 èm minit de je te bay avantaj a ekip FC Séville la. Men kanmenm gen Emerson Liam a la 48 tièm minit de jeu ta pral make contre ekan li mezanmi pou l te ka bay egalizasyon a ekip Real de Madrid la. Nou gen Sergio Ramos Liam a la 82 zièm minit de jeu te make sou yon penalite pou l ka bay viktwa a ekip Real de Madrid la. Toujou nan peyi Lespay men jounal Marca jodi a la li mete a la une Suarez avèk João Felix yo dechene pou ekip Atlético de Madrid la avèk yon gwo viktwa 6 gòl a 1 sou ekip Granada a mezanmi men Suarez ki make yon double nan rankont sila pou premye match li e yon pas desiziv. Bò kote pa li jounal as li li mete a la une Suarez li gentan ap mòde dwèt li mezanmi avèk 2 gòl. Ebyen Higuain li menm ki te monte a la 70 e minit de jwe e a la 71 e li te gentan bay yon pas desiziv e poukwa pa mezanmi avan fin rankont la li te gentan make 2 gòl. Notamman jounal la ki souliyen yon gwo match de João Felix e poukwa pa Diego Costa yo menm tou ki te bitè. Ebyen kòman sa te ye pou Atletico fas a Granada mezanmi nou gen Diego Costa ki te ouvri skò a 9 èm minit de je pou papa Angel Correa li menm ki te mete 2 zièm gòl la a la 47 zièm minit de je e nou gen João Felix bò kote pa li ki te mete 3 zièm gòl la a la 65 èm minit de je yon trè bèl gòl de João Felix e pou papa Llorente li menm a la 72 zièm minit de je li te mete 4 yèm gòl la pou Atletico de Madrid nou gen Luis Suarez li menm ki te antre an je e a la 85 èm minit de je li te gentan make premye gòl li nan rankont lan. Gen Jorginho Molina li menm ki te fè gòl onè la pou ekip Granada li menm. Nou gen Luis Suarez menm a la 93 èm depi li te mete double a nan rankont la mezanmi donk yon double pou Uruguayen an nan premye match li pou ekip Atlético de Madrid la. Bò kote pa li jounal Mundo Deportivo li mete a la une sa vrèman pwomèt anpil bagay nan ekip Barcelone nan. Ebyen gòl ap di Ercoman nan ki kòmanse avèk yon bèl viktwa 4 gòl a 0 mezanmi sou ekip Villarreal la lakay yo. Men Koman ki fè yon bèl viktwa notamman avèk yon double de Ansu Fati e poukwa pa Leonel Messi ki te make sou penalite. E nan menm match sila a te genyen Pjanic, Trincão e men tout nèg sa yo ki te vreman fè debi ofisyèl yo avèk ekip FC Barcelone nan. Donk yon nouvèl era gentan kòmanse avèk Koman nan ekip sila. Toujou an Espay men jounal Sport li mete a la une Ansu li menm li ap vole avèk ekip Barcelone nan. Li fè konnen ke se yon debi de rèv pou ekip Barcelone lan avèk Ronald Koeman nan Liga a. Donk Fati li menm ki make yon double e poukwa pa mezanmi gen Lionel Messi ki make tou. Se menm jounalis la ki fè konnen ke lateral dwat Salernitana se Sergino Dest ki ra ap kite ekip Ajax la e poukwa pa siyen nan ekip FC Barcelone lan jodi a la donk l ap deja yon Blaugrana. Ebyen mezanmi koman sa te ye pou ekip Barcelone lan nou gen Ansu Fati a la 15 e minit de je te mete premye gòl li nan rankont lan 4 minit pita swa a la 19 e minit de je Ansu Fati ankò yon fwa ki te mete yon double nan rankont sila nou gen Lionel Messi li menm a la 35 e minit de je sou yon penalite ki te mete premye gòl li nan rankont lan premye gòl li nan Liga pou sezon sa Nou gen Paulinho ki te make kont kan pa li mezanmi a la 45e minit de jeu pou l te ka bay viktwa sa 4 a 0 a ekip Barcelone. Just avan ke nou ale mezanmi pa bliye si w potko fè sa mete yon like anba video sa e kite nou remèsye chak moun mezanmi ki deja fè sa e ki deja pataje video a o maksimòm ke w kapab. Pa bliye mezanmi si w potko fè sa gen yon bouton wouj ki anba video a klike sou li pou w kab abòne e aktive klòch notifikasyon an. Kanta pou nou menm ap di w a la pwochèn pou lòt videyo ke Bondye beni n pa bliye mezanmi foutbòl la ap pase tout bagay sa ap pase se nanm nou kap rete prepare nanm nou pou retou Kris la son bagay ki esansyèl.